Alix Didier Fils-Aimé ouvri peyi a bay etranje pou eksplwate tout sa k gen ladan l pou yo menm yo jwenn avantaj yo pa dèyè. E se kounye a ankò yn fwa m vin konprann vreman nan ki nivo ke nèg sa yo pa gen anyen pou kòm lanmou pou peyi sa. Yo pa gen anyen kòm lanmou pou patri sa. Yo pa gen anyen de byen, de bon ke yo kapab fè pou pèp sa. Yo pa renmen pèp la men yo renmen lajan k ap sot nan men pèp la. Mesye ame yo nan peyi Dayiti yo, a plizyè repriz, padon, a plizyè repriz yo pale de lapè. Yo di yo vle fè lapè, yo vle fè lapè, yo vle fè lapè. Gen moun ki di yo ke si nou vle fè lapè, nou pa t nan gè avè w nou menm. Fè lapè avèk tèt ou dabò, sispann mache pran katye kote lakay nou, sispann boule kay nou, sispann tiye nou, sispann kidnape nou, kite nou pase sou wout nou yo jan nou konn pase, pa ransone nou, paske nou pap gen kòb pou n ap ba w tout jounen, kite nou pase. Bon, finalman, avanyè, Lanmò San Jou fè yon live, ki te gen dè milye de moun, paske nèg sa yo se yo ki gen moun sou entènèt, sou TikTok, li pale de lapè. Gen anpil moun ki entèprete l nan fason pa yo. Men misye al pi lwen. Misye ekri tout gwo enstitisyon nan mond lan. Misye ekri leta ayisyen. Lan mòso jou mete drapo blan sou tèt kay lakay li. E l mande pou met drapo blan sou tout zòn kwadèboukè, tout kote l pran yo. Gantye tout bagay. Se pa ti bagay piti. Nèg mèsenè yo soti Pòtoprens, yo antre Malpas pou y al chanje tout ekipman Leta genyen nan dwàn peyi Dayiti. Kote yo pase? Sou zòn Lanmò 100 jou a. Avèk ki sa? Avèk tout zam yo. Lè nou fouye zòn Kalalou, mèsenè yo antann yo avèk gang yo nan peyi a sou nou la nou menm kòm pèp. Pandan ke nou di nou pa nan lapè avèk gang, nou pap pale avèk gang, o wi gang fè nou twòp mal, gang tiye nou, gang kidnape nou, enben etranje ya pou l ka pran ladwann peyi dayiti, pou l ka gen kontwòl peyi ya nan men w, li negosye avèk gang yo sou nou la. Nap kite enbesil, nap kite sòt. Gon ekip malveyan ki fè w sa menm pou gen l nan tèt ou, wap di ou m pa, mete gang nan vilnerab, Pale avèk gang nan, w ap mete l nan kondisyon pou l vin trè fèb. Men lòt jou w p ap pale avè l. Kounye a, Erik Prince vini avèk ekip li. Yo pale avè l. Yo negosye sa k ap bon pou yo. Epi gang nan kole nan dèdè yo pi rèd. Erik Prince pral vin souse w, gang nan ap souse w pi rèd. Sa vle di ke nou pran an sandwich pi rèd. Guy Philippe pale de yon strateji damnisti. Kote ke ap gen posibilite pou gon rediksyon de pèn pou moun ki fè peyi sa mal, kelke swa moun kote ye an. Tout moun leve kanpe nan klas politik la, nan medya tradisyonèl la, atake Guy Philippe. Oh, ki kote wap vin bay amnisti a? Amnisti dis, amnisti. Men jodi a, responsab mèsenè yo ap negosye avèk gang yo anba tab, pa gen pèsonn ki pale. Eske se nou menm menm? Tande, ou konn premye bagay la m wè? Premye kansè Ayiti se Ayisyen. Gon gwoup de Ayisyen menm, se kansè yo ye pou pwòp peyi yo. Y ap detwi pwòp pèp yo. E pwoblèm nan rive nan yon nivo, nou oblije devlope dè estrateji Nou pap janm negosye avèk, tande, gwo bagay pou n konnen, nou pap janm ka byen avèk lanmò san jou. Nou pap janm ka dòmi n leve nan menm zòn avè l. Sa pap janm ka fèt. M pa ta dwe ap di sa sou entènèt. Men pa konsekan, gwo yon bagay ke yon gang nan ofri w, li ba w posibilite pou l vilnerab. Vilnerabilite ke l pral genyen an, ou pral an pozisyon de fòs pou ke w egzije l plis. Men kounya gon gwoup nèg a mikwo ki leve kanpe, ki pa janm vle kite yo met gang nan vilnerab, pandan gang nan ofri posibilite pou yo mete l vilnerab lan. Kounya kiyès k ap ranfòse gang nan selon ou menm? Moun ki di fòk nou aksepte pou n pale avè yo a oubyen moun ki swadizan ap denonse yo a? Nou pa wè bagay la anpire? Nou pa wè bagay la santi? Nou pa wè bagay la pouri? Ou pa wè etranje a rantre nan peyi an? M ap di w mesye, woo! Fò nou te nan tribinal federal nan Miami Florida pou nou ta wè sa map di la mesye pou wè de blan ameriken kap travè nan sete u ki sou yon telefon avèk yon chèf de gang nan poto prens kap planifye avèk chèf de gang nan pou gang nan ede yo touye prezidan an ou konn sa sa vle di yo ap fè kontak avèk plizyè lòt chèf de gang yo ofri yo amnisti yo di yo pou yo enplike nan operasyon an gen gang ki te antann avè yo jou asasina a se pa mèsenè yo ki tap gin tal fè asasina a. Men se gang yo ki ta pral fè asasina a. Paske menm pasaj ou wè ou wè mèsenè yo jwenn nan, se menm pasaj la yo ta bay gang nan li. Enben gang ayisyen pa vle touye prezidan ayisyen, se sa k koz nou wè se pa gang ki touye prezidan an. Alò se pa gang ayisyen ki touye prezidan an. Se di ke etranje a negosye avèk gang nan pou fè l touye yon prezidan w. Pou mande l touye prezidan pou l ka ba l amnisti. Epi ou menm kòm pèp ou kanpe la w ap gade de moun k ap di w konsa ke nou pa ka pale avè yo, nou pa ka di. Mete yo vilnerab! Pale avèk lanmò san jou, se di w di l konsa ke ou ba l limit li, a kondisyon fò l rete Dimilson kote li rete an, retire tout nèg li yo Kwadèboukè, bay moun Kwadèboukè lakay yo. Lè sa a, w ap gen kontwòl wout Kwadèboukè, n ap ka fè tout sa n vle nan Kwadèboukè. Leta ap ka gen kontwòl teritwa a. Kounya gon gwoup nèg ki leve kanpe ki di entèl se gang oh entèl se gang entèl sa w konn nan gang ou pa fout konnen sa w konn sa vle di ke pou m pou m ta nan gang nèg kap touye moun yo nèg kap kidnape moun nèg kap vòlò bagay moun nèg kap piye moun kot ou noum ye etazini lafrans kanada pou ap di moun yo nan gang m fin wè son strateji menm gen de nèg ki pa vle gang nan vilnerab yo pa vle sa paske kòk m ta di w depi gang nan vilnerab biznis nèg la ap kraze Gen de moun ki pa vle gang nan vin le paske pale avèk gang nan aksepte ke swadizan lapè ke l di an epi mete kondisyon sou tab la ba li di l konsa ke rete dimilso ban m awondisman kwadèboukè kite tonbazo kite gantye lè sa w mèt gang nan devan fèt akonpli lè sa w pral wè si l gen volonte vre. E pi apre, konprann byen, se pa de bagay ke n ta dwe di sou rezo sosyo. Si nou vin repran kontwòl Kwadèboukè, se mwens travay pou Leta wi. Se yon travay ki fèt an dousè. Lè sa Leta ap gen kontwòl wout Kwadèboukè nèt. L ap gen kontwòl Gantye. Kounye a Leta ap ka devlope dè estrateji pou nèg sa yo pa janm ka rive nan vil la ankò. E anplis de sa, depi lanmò Sanjou se nan baz li sèlman li ye. Travay la pa difisil non. Li trè fasil. Leta ap ka kontrole sitiyasyon an, nèg yo pap ka vin fè kidnaping nan bouk la ankò. Men kounye a depi w pale de sa, gon nèg ki di, oy, entèl se gang. Entèl se gang. Entèl, sa w konn nan gang? Alò mesye, pou yon nèg ap viv, ou ka mache tout kote, ou ka pale avèk tout moun, ou ka sikile tout kote, w ap fonksyone byen, Alò pou al nan de konivans avèk de chèf de gang, depi moun ta tande non ansanm avè w ou pap janm ka sou moun ankò, ou pap janm ka mache kote w dwe mache ankò, yo ka arete w, ou ka nan pran prizon, ou ka nan tout bagay, alò pou yon sitwayen ta gen anvi kite vi nòmal li pou l al rantre nan kòlèt la Mansanjou? Mesye se malonèt, m vin wè ke gon bagay. pou n konnen. Malerezman majorite a ret nan silans li. Men gon minorite ki fè plis bri, k ap pale ki fè majorite a malerezman pè. Lè nou kanpe, yon nèg ap di nou ke o wi pa de negosyasyon avèk lè gang, pa de tèl baga. E pa negosye w ap negosye avè l non. Ou pa wè sa k pase? Gang nan se rich li fin rich twòp epi l ta renmen pou l wè l ap viv yon kote san ke kòm si m ta di w li pa konnen, li pa gon pè. Pase gang nan pi pè pase w. Gen nan viw wè lap jwe lajanl kounya li ofriw kwadèboukè bak kel te pran kounya dil konsa ke pa gen pwoblèm lapè rantre nan baz ou lap retire tout twoup li kwadèboukè leta pa bezwen al voye polis al riske al riske vi nèg yo rantre nan baz yo lè yo rantre nan baz yo kounya kounya ou konprann byen zòn kote ki rele dimisyon a yo di son zòn ki lwen nan zòn kwadèboukè toujou nan awondisman kwadèboukè kel ye kounya leta Ou ka jwenn elikoptè, ou ka jwenn dwòn, ou ka jwenn tout bagay nèt, epi ou konn ki distans pou bay nèg yo. Epi apati de la, ou kreye kondisyon pou met nèg yo nan yon nivo vilnerabilite ekstrèm. Ou ka kontwole manje k pral jwenn yo, ou ka kontwole dlo k pral jwenn yo, ou ka kontwole tafya k pral jwenn yo, ou ka kontwole fanm ki pral jwenn yo. Men jan kwadèboukè vas la, pa genyen gang nan bezwen l pa p jwenn li. Men kounye a, li ofri ou tèt li pou ke pou ke w mete l nan pozisyon ki vilnerab, gon gwoup nèg ki leve nan medya tradisyonèl ki kòmanse joure tout moun ki gen ki gon diskou kòmsi m ta di w pou ta met gang nan nan sitiyasyon ki konplike an, yo konbat moun sa yo epi gang nan rete kote l ye la a. Mande nèg la li menm ki sa l pwopoze, ki sa k pou ta fèt, li pa di l anyen. Finalman, gou kote bagay la rive, tout moun pa oblije pè. Nou tout pa ka pè, nou oblije di l jan l ye. Youn nan rezon ki koz mwen touche pwen sa jodi an, se pa rapò avèk yon kantite enfòmasyon ke nou genyen sou dosye, sou kesyon bagay mèsenè a. Fizeme, Alix Didier Fizeme siyen yon kontra remèt ladwann peyi Dayiti bay yon gwoup etranje. li remèt DGI peyi Dayiti bay yon gwoup etranje. Sa vle di ke kote leta rantre pi gwo lajan anndan peyi a, kounye a se yon etranje ke Fils-Aimé remèt li. Men lè n al pi lwen, nou ap, yo aprann nou ke se oligak yo wi, ki kache pa dèyè, yo chwazi yon moun epi yo menm y ap, y ap kontwole tout sa pou yo kontwole pou yo fè lajan pa dèyè. Men misye gen kontra, oligak yo gen pousantaj yo pa dèyè ladan l. Fils-Aimé gen kòb pa l ladan l tou. Epi nou tout nou kanpe nap babye, nap pale, o wi lanmò sonjou se gang, li se dis, li se dat, nou pa nan pale avèk gang, nou pa nan ok. Ok, lanmò sonjou se gang, li se dis, li se dat, li se lòbèy, mesye dam, sònw serye ok. Fò n konprann reyalite k gen la a. Se vrèman pa posib sa. Men nou pa ka kite yon pèp ap viv sa l ap viv la a. M twouve ke li pa li pa lojik, li inakseptab. Fò n rive nan yon nivo pou n di mesye, fòk nou fè yon depasman de swa. Paske si se etranje a, si nou kite se mèsenè yo ki negosye avèk gang nan, yo antann avè l, nou pèdi peyi a nèt wi. Nou pèdi peyi a nèt paske pa bliye polisye pa janm antann avèk gang li pa ka antann avèk gang tou son bagay ki nòmal men kounye a mèsenè a li menm se gang ke li ye lan mèsenè a se de bandi se de kriminèl ki rantre nan peyi an se avèk gang parèy li l ap alèz li plis fasil pou l alèz avèk lanmò 100 jou ke yon polisye mèsenè a p ap janm renmen polisye. legal ditou. Paske polisye a ta renmen fè afè l dwat. Mèsenè a pi fasil pou al alèz avèk lanmò san jou, Jeff Canaran, lòt nèg ou konnen nan kòman rele ki fè pati de kowalisyon ap viv ansanm nan. Kounya ou menm ou kite men ou bay baryè lib sa a, dwa nou nan men nèg yo, sa di bandi a pap manke zam ankò. Pò w nan men nèg yo, bandi a pap manke anyen ankò. Kounye a mèsenè a ka fè dil avè l. Mèsenè pral vann zam nan peyi a. Mèsenè pral vann bal nan peyi a. Mèsenè pral bay bandi a tout ekipman sofistike. Kounye a bandi a vin pi gen, vin gen plis mwayen a dispozisyon l pou l ra, pou l, konnen, pou l trangle nou kòm pèp. Epi lè nou di konsa ke fòk nou jwenn yon posibilite pou ke nou, nou, nou jwenn yon, yon posibilite de pè. Pou nou jwenn yon pòt de sòti. Annatandan na, na jwenn sa pou nou jwenn pou nou sòti nan sa. Paske fòk gen yon boukannen tann bouyi. Mesye dam bagay la konplike. Mwen wè yon danje nan bagay sa. Sa map di la l frajil. Se dè santèn de milyon dola ameriken ke map denonse kon seri de nèg ap miltipliye posibilite, kom si mta di w strateji pou yo fè la. Li frajil. Mwen te gen dwa fè silans menm jan avèk tout moun. Men se ou wè m wè, nou pa pou anyen ankò ditou non. Ok, èske nou panse l nòmal pou pou leta remèt dwàn li ba yon etranje? Tande, e pòt de sekirite peyi a wi. Sa di peyi a pa sou kontwòl ou ankò non. Nenpòt lè yo vle, yo ka antre avèk kantite medikaman yo vle pou yo vin eseye l sou Ayisyen wi. Nèg yo ka gen yon laboratwa ki pwodui yon medikaman, yo bezwen vin eseye l sou yon moun, se sou nou kòm pèp ayisyen yo vin eseye l wi. Paske dwàn nou nan men yo, se yo ki kontwole l, alaminit ke yo kontwole l, nou detwi l wi. Yon bon maten yon nèg yo ka leve, yo di y ap tiye tout Ayisyen yon sèl kou ak pwazon, yo fout tiye nou wi. Oubyen tou, yo ka deside anpwazone tout Ayisyen ki nan peyi Dayiti yo nèt, epi yo gen yon dire de vi, yo konn dire de vi yo wi. Yo te di sa ap mouri nan 6 mwa, sa ap mouri nan, gen 300 mil ayisyen k ap mouri nan 6 mwa, gen 700 mil k ap mouri nan 7 mwa, gen 800 mil k ap mouri nan 9 mwa, gen 1 milyon k ap mouri nan 2 mwa, yo ka kontwole w epi yo detwi nasyon nèt. Lè w gade yo kiyès ki deyò, se ayisyen ki deyò yo ki k ap viv. Epi lè Ayisyen sa yo bezwen rantre nan peyi Dayiti, se paspò yo bezwen pou yo rantre nan peyi Dayiti. Premye, premye moun kap responsab zak la, se nou kap mouri an. Paske se nou k aksepte tout bagay. Swadizan pou yo ba n tit ki rele pèp ki pi rezilyan. Se kon, kòm m ta di w, lè yo di nou se yon pèp ki reziye avèk tout bagay, se yon tit onorifik ke l ye. Ebyen n ap wè. Kontinye kale kò nou. Mph. Kontinye pouse bourèt nou. Kontinye fè yo bat bravo pou nou, felisite nou, men pou n ret nan mizè a. Nou pa gen vi menn. Nou pa ka kite yo ap fè nou sa. Pa gen yon peyi sou latè mesye dam ki gen yon pèp ki respekte tèt li, ki ap aksepte sa nèg ap fè la. Li enposib pou moun ki gen moun nan moun yo aksepte ke yon endividi ki rele Alix Didier Fils-Aimé kanpe pou l siyen tout kontra ilegal sa ba yon etranje epi l tou lonje dwàn nan bay etranje ya. Kontra ilegal, Fils-Aimé ilegal kote l ye ya, li siyen de kontra ilegal men avèk kontra ilegal la etranje ya pran aksè dirèkteman nan dwàn ou an. Non sèlman l pran aksè, pou l ka kontwole teritwa, pou l ka mache tout kote l vle. Kòman ou ka konprann pou nèg ame ap pase nan baz la Mansanjou, la Mansanjou pa tire sou yo? Lè yo rive Gantye, gwoup mèsenè yo kanpe Gantye, yo pale avèk gwoup gang nan. M pa konn si se pa la Mansanjou ki te vin jwenn yo, m pa konn kiyès, men sofke yo fè m konnen gon twoup, paske machin k ap pase sou wout la, yo e yo k bay enfòmasyon an. Yo wè yo, yo wè nèg yo. Lè nèg yo rive Malpas, tout moun wè yo. Lè yo pase fo parizyen yo wè delegasyon an li gen 12 machin ladan l. Pase ki sa machin gwo figi sa ap fè bò kote la Mansanjou gen pòs peyaj li gantye. Se bagay ki frajil. Nèg yo gen pòs peyaj yo gantye ki sa delegasyon mèsenè t ap fè la. Epi nou panse nou gen peyi? Nou panse nou gen peyi? Nou kite yon ekip ti vòlò nan tèt yon peyi k ap piye yon peyi, y ap fè yon pèp pase mizè. Gang nan fè tout tan l ap di nou konsa ke li menm li santi l touye nou twòp, li pa anvi touye nou ankò. Li santi l kidnape nou twòp, li pa anvi kidnape nou ankò. Li santi ke li boule kay nou twòp, li pa anvi boule kay nou ankò. Li di nou ke l ap repliye nan baz li, Pou ke nou tounen lakay nou. Nou joure gang nan. Anmweyy sesi sela, lòbèy. Mwen ki popilasyon an vle. Epi nèg a mikwo pa vle. Mwen sonje babekyou nan Dèlma 30, se sa? Padon, Dèlma, wi Dèlma 30. Dèlma 30, Dèlma 17. Babekyou te gen nèg Dèlma 30, Dèlma 17 ki boule kay moun, vòlò tout bagay moun nèt. Solino e Kafou a yo pran tout bagay, Dèlma 19. Babekyou vin santi sitiyasyon twò konplike lè l ap gade eta moun yo. Babekyou di ke li santi kè l fè l mal. Li mande nèg li yo pou yo kite Dèlma 30. Gen de notab ki man ki pale avèk Babekyou. Gen de polisye Solino ki pale avèk Babekyou. Babekyou di ke li jwenn yon antant avèk polisye Solino, finalman pa gen kout bal ankò, l ap kite Solino. Tout nèg babekyou yo kite solino men pa bliye non pa gon grenn kiyè k ret nan kay yon moun menm bòl twalèt nèg yo pran fòn souline sa mesye nou wè nèg avèk mikwo ap joure polisye ki aksepte pou ke yo menm yo ka tounen nan zòn yo paske polisye pa gen kote pou yo rete polisye son konsta ke yo fè yo wè leta pi otorite ki pi gen pi wo nivo yo se yo ki gang nan polisye yo pa gen mwayen pou yo batay avèk gang nan si yo gen volonte yo pap ba yo mwayen polisye a di se sovkipe Apa polis sa nèke yo nèke pale son group whatsapp Babekyou diw wi mesye yo pale avèm mesye yo diw wi yo pale avèk Babekyou men Solino tout moun yo al lakay yo wi menm si pa gen anyen men de fèt pa gen moun ka pa gen kout bal kap tire paske finalman a la fen de la jounen se nou kòm ayisyen ki dwe entrann nou paske etranje a se avantaj lap pran sou nou nou dwe jwenn nou rive nan yon nivo poun di ke a gon bagay ki gen la Nou tout nou fè mal, gon pati k fè pi mal, sak fè pi mal la li deside sispann fè nou mal, kounya gon bagay pou nou jwenn, lèl deside fin sispann fè nou mal, li paka vin nan mitan nou, paske pa gon bagay pou nou di tèt nou. Lanmò san jou pap janm kapab soti Dimilson poul vin kafou Flèri yo, poul rantre nan nan ti makèt lan, poul achte yon boutèy byè poul bwè nan mitan kafou a, li pap janm ka fè sa pou tout lavil ankò. Mwen pa konn si n konprann non. Se pa de bagay ke m ta dwe di sou rezo sosyo, paske bandi ap wè ki anje ke l ap mete tèt li. Men se pou m di l, pou n ka wè, lè nèg, lè yon fanm oubyen yon gason kanpe l ap di w konsa ke, ou pa ka pale avè yo, ou pa gen dwa negosye avè yo, ou pa gen dwa tèl bagay, epi gen yon etranje k ap negosye avè yo sou ou la a. Pandan etranje ap negosye avè l la, etranje sa gen kontwòl ladwann ou, li gen kontwòl DGI ou, li gen kontwòl tout enstitisyon etatik ou, epi nou pa denonse l! Etranje a gen kontwòl pi gwo ayewopò peyi nou, epi se li k ap negosye avèk gang nan! Ou vin wè gen yon bagay la ki grav. Men fò n serye. M pa gen pwoblèm. Ou pa ta gen dwa gen tan pou ta, ou menm kòm sivil, pou ta di ke w pral nan sitiyasyon pou w pale avèk gang. Se pa dwa w. Se pa dwa w non. Se pa wòl ou kòm sitwayen non. Men pa konsekan, lè w nan yon kontèks kote ke w pran sandwich kòm pèp, se ou y ap prije. Kounye a, sèl posiblite w genyen, se gon langaj kèlke pa pou ta vin lakay ou, met gang nan vilnerab, epi mouton barikad, brikad, brak, bwa kale. Paske pa bliye, jan lanmò san jou ye a, li epapiye nan tout komin Kwadèboukè. Men si l rive Dimilso, ou panse lanmò san jou ap janm ka tounen Kwadèboukè ankò? Menm nan rèv non! Depi nou deside l pap ka tounen non. L ap gen zam li, men nou konnen l gen zam deja. Nou ka prepare n tou davantaj, mete l vilnerab. Gang nan anvi kite lari a pou l rantre lakay li, gen moun ki pa vle l rantre. Kounye a Eric Prince avèk ekip li, li menm, yo gen èpòt nan men nou, èpòt, èpòt nou nan men yo. Èpòt, mezanmi wo! Eeyy! Banm bwè ti dlo, banm bwè ti dlo, ti dlo glase. Santi m on ti jan cho. Dezole. Te fòn sa bon ti chaj. Ba yon sop ti chaj nan. Sa sone twop. Sone twop. E paske sa pou nou konnen dosye gang nan frajil. Ou pa ta dwe ka pale avèk gang vreman. Men gon bagay ki rive la, ki pi frajil ke jamè. Sou ki te se mèsenè a, ki vin pale avèk gang nan. Kou ya tout gang yo pral tounen mèsenè kont nou nan peyi a. Gras la mizè, kòd nou antrave.

Si etranje a kapab vini pou lap negosye avèk gang nan sou nou la, ka grav pou nou. Kounya nou gen lanmò san jou. Kounye a nou pral gen mèsenè met sou li. Mèsenè a se li k pral chèf tout viv ansanm nan. Kounye a l pral, w ap wè gang nan pral pran lòd nan men etranje a. Kounye a, etranje sa a, gang nan p ap pa gen anyen pou l pè ankò. L ap vin pi chèf ke lapolis. Paske mèsenè yo gen plis pouvwa ke lapolis. Fizeme ba yo plis pouvwa ke lapolis. Bandi a pi fasil pou l alèz avèk bandi parèy li. Kounye a, si w gen malè w kite mèsenè alèz avèk gang nou yo, mèsenè a pral fè fòmasyon pou gang nou yo. Epi sa k pi grav la, mèsenè a gen kontwòl ladwàn, pòt dantre peyi a, pòt de sekirite peyi a. Mèsenè a gen kontwòl pò. Kounye a, Lanmò 100 jou, nenpòt lè l bezwen yon barèt avèk tout boul gogo, l ap jwenn ni. Paske mèsenè a ap vann ni zam san pwoblèm. Mèsenè a se machann dezagreman l ye. Mèsenè a pa viv de lòt bagay, li viv de dezagreman. Li viv nan peyi ki gen enstabilite, ensekirite, peyi ki gen gang, vòlò, teworis. Se sa mèsenè a renmen. Se sa yo renmen. Nan peyi Mali, kote map pale avè w la, gen mèsenè Wagner, nèg Wagner, nèg Ris yo. Ou wè nèg yo kontan lè yap batay kont gang. Men yap fè batay kont gang vre. Men pa bliye, yo gon kontra. Yap konn ki gang kantite gang pou yo touye chak jou ou byen chak operasyon yon fason pou yo ka rive nan fen kontra a yap eradike gang nan vre men yap rive nan fen kontra ke yo genyen an se sa pou konnen paske fòk ou aji avèk tèt mèsenè a rantre nan peyi ou li gen tout materyèl yo sil vle mennen operasyon pandan 2 semèn pa egzanp mali poul eradike tout gwoup tewo tewo o mali yo L ap gen tout materyèl pou l fè l rapid. Men non, yo pito mennen operasyon osòl paske yo menm yo renmen sa. Yo se de pwofesyonèl nan tire. E, e, kòman rele, Malyen, Tewotero yo, yo, sa bandi yo m kapab di, yo pa de pwofesyonèl. Se zam y ap vide, yo gen gwo, yo gen pakèt zam nan men yo. Sofke, ou wè, nèg Ris yo, Gon fason kòmsi y ap vide bal sou yo, son bagay ke se tankou zwazo y ap keyi. M pa konn si n gade videyo sa yo. Moun ap touye moun nan nivo parèy. Etranje a renmen sa. Ou mennen l vin touye etranje. Ou mennen l vin touye moun parèy ou, frè ou, de moun ki gen menm nasyonalite avè w. E natirèlman, ki dwe mouri vreman paske y ap touye yo menm. Kounye a sonje twou plezi pou etranje. Li konnen l pa gen anyen pou l pèdi. Li pap touye yon ris parèy li. Li pap touye yon moun menm koulè avè l nan menm nasyonalite avè l. L ap touye yon, l ap touye etranje. Se avèk yon anpil antouzyasm ok pou ke pou ke l vide bal. Enben se pa kapasite non. lame Wagner sa pa genyen poul ta gentan kraze tout rezo tero tero nan peyi Mali. Men yo gon kontra. Si kontra a se 3 zan, fòk yo fèl nan 3 zan an. E si yo ka kite yon ti rès pou yo renouvle kou pa, kontra a yap rete yap kitel. Paske yo gentan son kòb ke yap fè, son biznis ke yo genyen, fòk yo devlope lè strateji pou yo jwenn plis kontra, pou yo ka fè plis lajan, pou yo gen plis, kòmsi se konsa ke liye. Kounya ki enterè? Erik Prince genyen pou l ta kite gang nan eradike nan peyi Dayiti oubyen tou pou l ta eradike gang nan? Ki enterè l? Kounye a la, lè l koupe kontra gang nan, ou pral fè l pèdi rès lajan ke l genyen nan kontra pou dizan? Erik Prince ap pral striktire Viv Ansanm nan, l ap kreye pwòp ekip pa l avè l, l ap gen gwoup gang pa l pou l pwoteje aktivite pa l. Dayè, Ou wè nèg yo gen kontwòl ladwann kounye a. Mèsenè yo gen kontwòl ladwann. Ou pa premye sa yo fè, yo kontakte rezo gang nan nan Kwadèboukè. Paske bawon an se li k bawon plèn nan, se li pou nèg yo gen kontwòl. Enben mèsenè a pral antann avèk gang nan sou nou la a, pandan ke nou menm n ap fè egare kòmkwa ke nou pa ka pale avè yo, pou moun yo ta tounen lakay yo Kwadèboukè. Depi ou mete gang nan vilnerab, mwen garanti ou gang nan p ap ka fè tout sa l te fè ankò. Paske nou abitye avèk aso gang nan. Lapolis konn kòman gang nan opere kounye a. Men fè gang nan antre nan jouk li. pou l pa sou lari a, s on veritab solisyon. Se de, se de, se de bagay ki gen rapò avèk sekirite ke nou pa ta sipoze pale. Men, se analiz ke n ap fè tou. N ap pwodui dè analiz, e nou kab, nou ba w enfòmasyon tou, men n ap fè dè analiz pou nou pèmèt nou konprann. Si, se mèsenè yo, si nou kite mèsenè yo gen kontwòl,